Aba m pa janm tande w. Ay pitanm ou konnen ou konnen kòman peyi a ye pitanm nap goumen avèk lavi chè bagay yo monte men wotè pitanm bagay anyen moun paka aprann an mache kounya anyen. Masèl tande non, m rele w la e m gon pwojè pou ou men. Ah ou gon pwojè pou mwen? Mèsi davans wi pitanm mèsi davans wi. Depi lè w pati a pitanm depi lè w pati a m te gentan ap priye pou ou m di mezanmi et bon timoun ou ye wi. Tande non, ban m esplike w ki sa w ap fè pou mwen. Ah ok ok ok.
Wi, m te gen yon ti kòb ki tobe nan men m la. Tale tale tale tale tale m pral pran bagay pou m chita pitanm m pral pran bagay. Fè rapid fè rapid paske m prese la ou konnen m gen yon bagay m pral jere. Ah ok ok ok.
E map tande w wi, map tande w wi, e bòs bò yo map tande w wi. Tande non, m te, m te gon ti kòb ki tonbe nan men m la, m gon tonton m te bal e jere yon bagay pou mwen. Ehehe. M te gentan pale avèk yon frè m e m di l konsa pou l, pou l fè videyo e fè foto tout sa tonton m nan ap fè pou l voye pou mwen. M te gon kouzen m tou. E m te gen yon kouzen m tou, m di l menm bagay la. Pase w konnen frè m nan li menm, yon nèg tèt cho l ye. Pase m pa konprann videyo l ap voye ban mwen yo. Pase gen bagay m pa wè, pase m sispèk tonton m nan ap ban bagay fake nan dènye jou yo. E kay kay m wè Eliphie t ap fè yon bagay pou ou?
Priye pou mwen. Ok ok ok m konprann m konprann Ou gentan ale ou gentan fè kay pito m kontan wi.
Ah ou konnen konn koman tout bagay ye deja ou konnen ou konnen fòm fòm fon kay pou pou manman m ka alèz. Eh wi manman w anba a la pitom nan ti kounou sa fò chanje li fò chanje li fò chanje li. Wi men sa m tap di w menm eske w ta kapab ede mwen lè travay la ap fèt pou al fè foto mwen fè video pou ka voye mwen paske m sispèk misye ap banm manti nan devi yo.
Ey! Boy! Ki pa. Ey! Boy! A tout sa Johanna la!

M te gen telefòn la, Jilyana gen telefòn. Lòtre jou m ap pale avè w, m di bò la, e Jilyana gen telefòn wi, m ap voye nimewo pou telefòn Jilyana ba ou, ou pa janm rele m, ou pa janm rele m, ou pa janm di m anyen, ou pa janm di m anyen. Manman w la vire tounen la, l ap pase anba, manman m di, o bò y ap mande pou ou wi, bò y ap di ski ankò ba ba bagay. Ou gen nimewo a m? Ou pa janm rele mwen, ou pa janm rele m. Ou bay Elifèt fè yon travay pou ou la, ou fenk al Etazini, ou gen tan gen kòb pou fè kay. Epi w la ou pa janm dim konsa mwen se tann koman fè nou menm diaspora sa yo nou toujou renmen tripotay nou toujou renmen renmen lè yap bay lè yap voye video ato ou gon tonton wi tonton ki soti nan bon menm branch trip avèk manman w ou bay fon travay pou ou ou bay manman w ou bay fon travay pou ou kounya la ou fè fò la fè video voye ba ou ou pa satisfè ou fè kouzen w nan fè foto voye ba ou ou pa satisfè manman w ba w pawòl ou pa satisfè Kounya la ouvri, ou twouve se mwen menm ki pou ale anba a? Tande, tande Masèl.
Kitem, kitem, kitem, kitem, kitem pale wi, kitem pale. Ou beze twouve se mwen menm ki pou ale anba a, ki pou ale fè tripotay, pran video pote ba ou. Eske, e map di w yon bagay, mwen fè 30 an nan tripotay m pa janm wè benefis ki fè. Jodi a m deside chanje tande, pa konprann nou konprann. Moun an Ayiti nou kapab pran yo pou n pase yo nan farin menm jan ak pwason. Pa fè m sa, pa fè m sa. M pa, m pa de jan de granmoun sa yo. Pa, pa anso avè m. Mwen pi gran pase w, fòk ou gen respè. A Masèl monchè, ou pa bezwen ap di tout bagay sa yo. Pa e transfè a m te gen pou m al fè. Tande Masèl. Transfè a m te gen pou m al fè pou ou a e tan m pa t genyen ki fè m pot ko al fè l. Bon, e kontrè, e soti m ap soti la pou m. Heheheh!
Ayy e kaden tap kat koto e wi e kaden tap e kaden tap kat koto map tou sa map tou sa pou yo e li fèt ou wè la bò yo se pa moun pou fè konfyans nan se pa moun pou fè konfyans nan e li fèt gade lotrejou m wè e li fèt ale nan mache a l achte 10 sak l achte 10 sak siman li pran 3 sak siman li pran l al gaspiye. Piye nan twalèt lakay li a pou vye twalèt la fè la. M di konsa, m di e li fèt. Gade ti gason an rive Otazini la, kounya la, li fin voye yon kòb la pou kapab fè yon ti kay pou li, pou l kapab retire manman l nan kou nou k pi anba a. Li pran kòb la pou l gaspiye konsa, e li fèk di m konsa, o Elamye, o Elamye, ou m pa t voye lòt bò pou mwen non, si l voye yon kòb la, li pa voye kòb pou mwen non, pou Ayla fè travay pou manman l. M di ey, e li fèt, fò w gen konsyans wi, lavi a pa mande sa non, e li fèk di yo, an ranmase sa w ap di m la, fè yo, li pran fè yo, l vòlè yo. Li pran fè yo jete yo anba. E lè m ap rap, m di mesye, gade lè moun lòt bò kòman y ap, lè y ap voye fè yon travay isit, kòman bagay la ye. Mwen menm, m pa pale nan afè moun, bòlò. Se pa li m pa pale nan afè moun wi. Men, e li fèt ou wè la, e pa e li fèt pou fè konfyans non. E pa e li fèt pou fè konfyans non. E li fèt tonton m ou di a ma chère. E jan m di w la pitit m, gade la si w vle la, m ka desann anba kounya la m al fè videyo voye ba ou. Videyo! Videyo voye ba ou.
Ou mèt al anba al fè videyo voye mwen. Hein? E sam diw, li te di li tap li tap li tap li tap koule beton an li dim konsa oh e tann lap tann ou voye kòb la la poul pran kòb la poul wè sil kapab voye Modeline poul kapab voye Modeline Mexique Maman pa di mwen tou sa non pa di mwen tou Lap pran lap fè bagay sa yo Marcel. Oh anmyey pa sam diw e sam diw la wi gade pa di moun sa non pa di moun e mwen tou sa oh. Esak fè esak fè ou m rele a yo kap ka banm bagay sa yo. Pase m wè frè m nan avèk kouzen m nan, y ap bòykote bagay la, yo pa ka di m bagay la jan l ye a. Èske m fè relo m mete w sou mon la pou w kapab ban m bagay yo, Masèl? Anmè wi!
Fò la fè yon mezi avè li, fò la fè yon mezi. Vire tounen fò la gen yon bann ti medam k ap vin kote l anba a. Vire tounen wi! Pou l ap bay lajan. Lè l ap gade lajan w konsa k ap gaspiye bò y a. Mwen menm mwen te zanmi papa w, m te zanmi papa w, lè m te a papa w pitan m. Lè nap bay blag pitanm se tout bagay son bòn konesans kounya la poum wè ou menm ki rive otazini la pitanm nan anba mizè pou rive la a pou konprann pou k lajan ap gaspiye sa fèm mal sa fèm mal.
Sè bagay la fèm mal wi Marcel. Eeh kounya ann pran yon ti pale ou ou poko gon ti kòmè lòt bò a pitanm Diana pa yon minaj non eeh. Ah ou konnen map panse sou sa Marcel ou konnen ou konnen lèm fèk rive la e travay pou travay pou ka. Eeh wi wi. Fòk ou wè fanm e lajan pou wè anvan. E konsa e konsa pitanm e konsa mezanmi se janm di w la boo se janm di w. Pou jan pou jan map redi di la epi e konsa kòb mwen ap gaspiye. Ah men se sa w pa konnen se sa w pa konnen lè konsa ou konnen bagay w ap jere an Ayiti poutan tout bagay ap mal pase.